M fè 6 an ap okipe yon vye bouzen ki pat janm renmen m wi. Pandan se tan m peye lekòl pou li. Pou m jwenn lajan pou m peye lekòl se paran m ki nan peyi etranje k ap voye lajan ban mwen. Sa vle di chak lajan paran m voye ban mwen pou m regle ofis mwen, donk m pran l pou m envesti nan bouzen an. Ok, m ap envesti nan li. Tandiske se nan bouch zanmi l ke m pral konnen ke l potko, ke l pa, fanm sa pa fanm mwen, l pap janm renmen m wi.

Donk jounen jodi a la pou yon nèg pral konprann ke yon fanm ka renmen w, si se pa yon fanm ki tou renmen w deja, ou ansanm avèk li, kisa w pral jwenn la ki an? Ou genlè panse se yon bagay ki fasil li ye paske w ap depanse pou fanm nan li renmen w poutèt sa? An? Li renmen w paske w ap depanse pou li? Ou chire w pa kout zanmi m. Lè m fè senkan avèk fanm sa, se w, fanm sa se te de grenn je nan tèt mwen zanmi. Fanm sa sete de grenn je nan tèt mwen lè konn poko rive pou moun yo voye kòb ban mwen lè konn poko rive pou yo voye kòb ban mwen donk m oblije ap egzije moun yo pou yo voye kòb ban mwen m di m gen tèl bagay tèl bagay pou m fè etandiske se fanm nan m bezwen okipe mete manje nan kay li mete lajan nan pòch li wi paske m vle m ap achte fanm nan wi bon fanm sa ap fè m yon seri de bagay fanm sa konn ap sòti Fanm sa konn ap sòti pou wè mwen menm kap kouri mache lè fanm nan ap mache apye paske fòk li pran yon distans poul mache apye map map map veye fanm nan chak chak 5 mèt chak chak 2 3 mèt fanm nan pran pou wè mwen menm kap kouri dèyèl poum kache nan yon ti koridò pou fanm nan pa gentan wèm dèfwa fanm nan se kay nèg li prale wi donk sa vle di si kel gentan pran machin donk kounya la li ale alel m pa konn kotel fè. Ok m pa konn kotel fè bon gou lè nèg tonbe rim fanm nan dim konsa li sòti kounya la mwen menm ki gentan kouri al travèse lakay li poum wè ki wout li pral fè chak pam fè se foup fap map gade do fanm nan k prale byen vag epi tèt li la non vye telefòn lap tchat lap tchat sak konnen avèk kiyès lap tchat el pa menm di lè lap sòti l pa menm dim men avèk kiyès lap sòti. Sof ke mwen menm m la m ap envesti nan bouda fanm, m ap envesti nan Daprè mwen menm, nan 5 an m nan, si m pa envesti plis ke 200, 300 mil dola, konnen m pa envesti pou fanm sa a. De 300 mil dola e jwèt, mwen menm ki di l konsa wi. Paske ou imajine w chak lajan paran m voye ban mwen, se mwen menm ansanm avè l ki pou al pran l, e yo fin bay kòb la, donk se nan men fanm nan lajan an ye. Bon kòb la m konn kite kòb la nan menl lel dim ap dil cheri m bezwen 500 dola poum regle yon bagay la m pral pase chèchel bon gon lè yo fin voyem kòb mwen m kite kòb la nan men manmzèl epi lèm rele manmzèl m kwè m te bezwen 300 dola poum te ba yon zanmim oh manmzèl fè humm an wap retire nan sa nan sa ou pral retire ladann la sak nan menm nan la ou pral retire ladann. M di cheri w donk ou konnen fò m fò m fò m e zanmi m nan se dwe m dwe li l fò m ba li l. Donk se jis pou montre w ke ou pa gen anyen w ka fè pou fanm la ou pa ou pa konn kilè ou pap konn kilè fanm nan renmen w ou pap konn kilè l pa renmen w. Sa vle di ou menm la se sèlman se sèlman envesti w ka envesti pou li. Jis envesti pou li paske pa gen anyen k pral ka sove w non. Se pa sa k pral fè l renmen w se pa sa k pral fè l pa renmen w. Donk kòm ou gentan ansanm avèk kòm etan done ou ansanm avèk moun nan envesti poul ou fini frèm. Donk paske lè lap kite w la pa gen anyen k pral fèl kite w e sesi donk lap ba w tout verite k genyen. Se la a kounya la pandan l pral kòmanse prale se kounya la l pral di w konsa m pat janm renmen w se se la a. Donk li te lè l te tan lè zanmi an fèm konnen ke fanm sa pa janm renmen m wi. Lè zanmi an ap eksplike m tout bagay ke manmzèl se lajan m lap manje Se souse fanm sa ap souse m. Fanm nan gen bon mennaj li wi. Donk pou jis kounya la map pale ansanm avèk nou la map fè video sa, fanm sa li pa byen avèk zanmi an. Paske mwen menm pwòp mwen menm ankò pandan map taye fanm nan epi m di fanm nan konsa men sa zanmi l lan di men sa zanmi l lan di. Ok mal vèni mal vèni menm zanmi an ki te vin rakontem ki te gen pitye pou mwen an mal di manmzèl konsa zanmi w lan di konsa w pa renmen m se lajan m wap manje kounya la lal fè diskisyon lal fè tifi a eksplikasyon jiska prezan map pale ansanm avè nou la yo pa zanmi yo pa zanmi e mwen menm kounya e mwen menm kounya la zanmi an te gen pitye pou mwen m pa gen m pa konn ak ki je pou m gade l se ekskiz mal mande l wi. Donk sa vle di la gon seri de manman bouzon ou konn ou wè nan lari a ou kouri sou yo ou di ou renmen fanm ou renmen fanm sesi sela yo pa yap manje de grenn je nan tèt ou epi yo